Ayibobo ayibobo ayibobo yon gwo kout ayibobo pou tout moun ki sou chanèl mwen an ni sa ki abòne ni sa ki pwal abòne yon gwo kout ayibobo pou nou jodi a mwen pote yon gwo resèt pou nou resèt sa se pou pou libere yon inosan nan prizon se pa yon moun ki koupab nan silvouplè yon moun ki nan prizon inosamman. Pou lagel nan prizon. M pote kou sa pou nou. Bref. Avanm kòmanse silvouplè map mande nou abòne a chanèl la. Edem pataje videyo yo, like, kòmante. Envite zanmiw, fanmiw fè menm bagay la. Bref nou pral kòmanse. Kòman pou lage yon inosan nan prizon. Wap bezwen yon bòl blan. Yon rad sal moun nan. Ti cheve nan mitan tèt moun nan. Epi wap bezwen plim anba ponyèt, anba tou lè 2 ponyèt li yo. E pa tout plim anba ponyèt li yo non. Pandan moun nan nan prizon an, wal wèl, ou fèl bo ti cheve nan mitan tèt li, e plim, plim raze ti plim anba chak ponyèt li yo, ti plim devan'l, raze ti kèk ti pòsyon bòw. Epi wap bezwen zong men'l, zong pye'l, Tande byen wi, wap pwan yon bòl blan pou lage yon inozan nan prizon, wap bezwen bòl blan, wap pwan yon bòl blan, wap bezwen rad sal moun nan, wap bezwen yon ti cheve nan mitan tèt li, wap bezwen zong men l, wap bezwen zong pye l, plim anba ponyèt goch li, plim anba ponyèt dwat li, e plim devan l, wap bezwen 3 kle nèf. 3 kle nèf. W ap bezwen 3 priz tè devan bawon. Men 3 priz tè ou pran devan bawon an, w ap peye bawon 7 goud. Ou vin pran 3 priz tè devan bawon, ou di bawon, m achte, mwen peye. Ou bay bawon 7 goud degrenne, pa 7 goud kole non, 7 adoken, 7 ti adoken. Kounye a, apre, ou vin pran 3 kle nèf, 3 priz tè devan bawon an. Kounye a, w ap bezwen nimewo dosye moun nan. Paske ou konnen chak prizonye gen yon nimewo dosye yo, pase lè lè pou yo al fè dosye pou yo e nimewo an, lè pou yo jwenn non yo se nimewo a yo antre epi y ap jwenn bon y ap jwenn non moun nan epi pou kisa li la. W ap bezwen nimewo dosye a. Konnya. Lè w fin pran tout bagay sa yo, w ap bezwen poud voltije baryè, poud kraze rak, poud sèt pwisans, poud liberasyon. W ap boule rad sal la, w ap pran poud la, w ap mete l nan bòl blan, w ap mete lwil ladan l, lwil maskreti depreferans, si w jwenn lwil doliv la ap bon men lwil maskreti ap pi bon. Lwil doliv oubyen lwil maskreti. Kounya. Wap mete lè w fin mete poud rad la ou fin mete poud rad la ou mete 3 bouze devan bawon an ou met mete nimewo dosye moun nan tout bagay nèt ou mete poud tout sa wap mete mete l sou regleman w wap di Entèl entèl pou al libere entèl nan prizon pou mwen entèl entèl pou al libere entèl entèl nan prizon pou mwen m bezwen entèl entèl libere kote li ya rapid rapid epi wap fè afè w avèk vivasite wap fè afè w avèk yon yon kòm ta di sa yon lafwa. Arete se yon kwayans, ou fè afò w epi e kòmsi ou wè e moun nan k ap ride yo. Ou fè afò, ou mete tout engredyan yo lan bòl la, ou boule rad sal moun nan, ou pran ou mete lan bòl la, ou mete ti cheve a, ou mete zong men l, tout plim ou te ba yo, ou mete tout lan bòl la, ou pran ou mete twa kle nèf ou, nòmalman ou mete poud, poud yo nèt, ki t te pou voltije baryè, li te kraze rak, li te sèt pwisans, wap mete tout nwèt nan bòl la. Epi lè w fin fè tout bagay sa, wap mete poud yo, kraze, ok. Kounya men sa wap fè, lè w fin mete tout poud, tout engredyan yo nèt, ou mete poud yo, gen moun, se m te fouye yon tou, gen de moun Ki ka founi yon toul pou ouvri l. Pase m te bay yon moun yon lanp konsa pou l moute. Ou oblije ri. Gen moun e pa sòt ankò ou ka rele l sòt non. M di yon moun pou l moute yon lanp konsa moun nan fouye yon tou vrèman. Li mete lanp lan epi l rale tèl li kouvri l. Bon èske se lanp ou fè mezanmi? Li fouye yon twou epi li kouvri l. W ap fè mèch ou, w ap fè sèt mèch. Ou pran koton w, ou pran sèt mèch, ou limen l nòmalman. Men avan w fè l, tout sa w ap fè m toujou di nou sa, depi se maji nwa li ye. Jete dlo, limen balèn. Jete dlo, limen balèn. Mande Papa Legba pou l ouvè baryè pou ou. Mande l lwa bò manman w, lwa bò papa w pasaj pou w akonpanye yo nan sa w ap fè a, pou sa w ap fè a mache. Toujou sonje fè sa yo. Si w pa fè sa yo, m ka di w sensèman, kòve. Kòve. Menm lè w ap fè maji blan, ou gen pou w devwa ouvri kat pòt mistik yo. Men ki se papa balèn pa dlo. Men depi se maji nwa, w ap ouvri kat pòt mistik yo, se jete dlo, se limen balèn. E sa yo k ap limen, k ap ouvri pòt yo pou ou. Pou ki reyini tout enèji yo ansanm pou sa w ap fè a mache. Pou ki reyini kat fòs yo ansanm pou sa w ap fè a mache. Brèf, lè w fin mete tout bagay sa yo nèt, konnya Ou pran koton ou fè 7 mèch, ou mete l an bòl ou, konnya ou fouye yon tou ou mete l. Asire w ke l ap fè 7 jou. Tansantan, ou plen bòl ou lwil, epi tansantan w ap verifye l pou asire w ke lwil la pa p sèch. Tansantan ou wè lwil la vle sèch, ou ogmante lwil. Men w ap fouye yon tou w ap mete l. Yon tou mezi bòl la. Ou fouyon tou ou mete bòl la. Men ou pa kouvri l silvouplè. E kòmsi ou fouyon tou ou netwaye l epi ou mete bòl la chita nan tou a. Aprè 7 jou, aprè 7 jou, ou pran bòl ou, ou al lage tout bagay sa yo nan lanmè. Ou egzije l. Ou di entèl entèl, m ap tann ou demen a midi. epi ou pran tout bagay yo ou pran bòlè ou voye lan lanmè epi ou pa konn anyen wal lakay ou vire do ou son pa vye gad dèyè wale epi lapè 3 kle 9 sa ou te mete a bal sèvi kle pou ouvri baryè pou met moun nan deyò yap annik fè dosye pou moun sa e pa pou e pa sove lap sove lan prizon an non se dosye yap annik rele yo fè pou li nòmalman. Lè yo libere l yo pap konnen wi. Se aprè yo pral mande kòman yo fè libere tèl moun tèl moun tèl moun wi. Pase yap jwenn yon pouse yon pouse. Yap annik rele tèl moun tèl moun tèl moun fè dosye pou li rapid libere l. Epi lè entè la deyò menm moun kap libere l la li pap konnen kòman l fè libere l. Brèf se te yon rèl plèzi se te gwo bout tonton kou sa m pote pou ou. Pran sanw nou fèl janm di nou fèl la nap jwenn rezilta san pou san. Wap pou lage inosan nan prizon wap pran yon bòl yon gwo bòl blan wap pran rad sal moun nan wap pran yon ti cheve nan mitan tèt moun nan wap pran zong menl wap pran zong pyel wap pran plim anba ponyèt goch li plim anba ponyèt dwat li plim devanl 3 kle 9 3 pwezè devan bawon pye bawon. 7 pyas oubyen 7 sen kòb, tande 7 goud oubyen 7 sen kòb, w ap bezwen nimewo dosye moun nan, w ap bezwen poud voltije baryè, poud kraze rad, poud 7 pwisans, poud liberasyon, w ap boule rad sa moun nan w ap mete nan bòl la, w ap mete poud yo, mete tout sou regleman w, ke w bezwen entèl entèl vin jwenn ou rapid rapid, mete tout nèt w ap mete lwil maskreti oubyen lwil doliv. Aprè wap mete 3 kle yo epi wap fouye yo yon tou wap metel sou reglemanw aprè 7 jou wap pran bòl sa ou pral lagel nan lanmè wap egzijel map map tann entèl entèl tèl jou ou site non moun nan ak tout sinyatiw map tann entèl entèl tèl jou epi ou peye chonje wap fò peye mèt agwe tou paske son son son travay lap fè e kòmsi li te ka diw de konsè avèk baron. otomatikman ou lage l nan lanmè a, se konsa lan mezi lanmè a pouse bòl la, se konsa pou moun yo ap gon pouse pou y al chache dosil pou yo libere. W ap peye mèt agwe 3 goud oubyen 7 goud. W ap di m ap tann entèl entèl demen a midi. Depi w lage bòl ou, pouw tou lage bon pou lage 7 goud la oubyen 7 sen kob la epi ou vire ou ale san pa vire gad dèyè epi lapè al lakay ou al tann moun se te yon rèl plèzi se te zanmiw frèw sèvitèw André Samson a la pwochèn pou yon lòt videyo tchaw tchaw.